Kòman nou ye? Bon lanjelis ou byen bon sole sa depan de lè kew jwenn video a. Donk mwen wè gen de truk ki viral sou rezo a. Donk m pa renmen pale de bagay sa yo men depil konsène m map pran yon branch ladann kanmenm. Donk m nan sektè vodou an m oblije pale de li. M swete ou tande m ansanm avèk atansyon. Se pa paske se mwen k gen plis konesans men avèk lwayote m li fèm mal m oblije vin pale de li. Kisa ke li ye? Se kesyon asongwe plim. Asongwe plim. E pou m vrè ansanm avèk nou mo plim sa tèlman ban m pwoblèm li rive lwen. Èske ou ka konprann Vodou vle di lanmou, vle di linyon, vle di respè, vle di sajès. Yon manbo, yon ougan, se depi nesans li Poul manbo poul ougan. E sesi, don sa yo se de don ki sansib ke yo ye. E moun sa a, li enstwi pa de zantite. E gen de revelasyon ke l'ap fè. Se pandan l pral mature nan grandisaj li, li pral konprann revelasyon ke l te fè avan yo. E jounen jodi an si m met tèt mwen sou zepòl mwen pou m'ap gade, Se moun sa yo, y ap trete plim. Yon asongwe ki gen brenn menm jan ansanm avèk mwen. Yon asongwe ki konn sa sektè a vle di. Yon asongwe ki te pran yon bon enstriksyon. Yon asongwe ki konnen ki sa mo asongwe vle di. Ou mèt kwè m li p ap janm repete yon mo konsa. Li p ap janm repete yon mo konsa. Paske si Pwofesè yo te konn di elèv yo, yo sòt, yo pa t ap janm al lekòl ankò. Donk, m panse se de moun ki ap prese, m pa konnen si e pou yo wè yo byen, pou yo fè konnen kiyès yo ye, si e k ap koke makout yo pi wo ke do yo, ki kite liy yo te ba yo a, ki vin rann y ap fè bagay sa. Inyoransite yo mennen yo la, e m ap di nou sa, nou mal e nou byen mal. E m renmen di nou sa, nou mal, nou byen mal. Vodou pa mande sa. E si lwa yo te konn ap fè l konsa, m panse jounen jodi an, anpil nan nou pa t ap la. Paske lanati an swa se sa ke l ye. Antite yo moutre nou ke enjenyè a bezwen machann dlo a lè l ap travay fò l bwè dlo. Pwofesè a bezwen chany lan paske lè l prale fòk fòk soulye l netwaye. Chany lan bezwen machann manje a fòk li manje. Se sa lanati an swa. M pat janm wè l te konsa. E se si tout moun gen plas yo. E don sa, e m ap di l, m ap redi l, e m di l sa deja, m pa vle nou ba l sans pa nou, men asongwe k ap asongwe yo w ap konprann. Asongwe pa fè moun manbo ougan. Asongwe fò w gon bon enstriksyon. Ok, pou w konprann ki sa vodou ye, pou w aprann fè vodou, men fò w te gen don an depi piti. Sispann rele moun yo plim. E m ap di l, m ap redi l, si gon asongwe ki chita, k ap rele moun ki pa kanzo yo plim, se nou plim. Nou mèt kwè m, se nou plim. E m pa t janm te konnen avan Asongwe te konn nan tout salte sa yo. M pa t janm te konnen avan nou te konn nan tout pwoblèm sa yo. Sa se inyoransite ke l ye. E sa n ap fè a trè byen nou konn verite a. Way n ap rele yon moun, antite yo reklame depi timoun, way n ap rele l plim. Wi, sektè. Asogwe a li montre nou yon pakèt bagay ki byen map pale pou moun ki aprann li bèl e byen ki fèl byen si gon asongwe k chita la gon dans kap fèt la aprè danbala l gentan konn ki ki lwa yo pral rele la aprè tèl lwa yo li gentan konn kisa kap fèt nan voudwa li gon enstriksyon pou sa l t aprann pou sa. Se pa chita mache pale kounya. Se pa chita mache voye moute di koke makout nou pi wo ke do nou. Donk se fè sa nou ka fè, sa nou dwe fè, sa nou konn fè. Epi pou nou fè lwa yo. Vodou se tèt ansanm li ye. Vodou se pa denigre yon lòt moun pou pase. Kòman plim nan? Donk e m pa vle fè videyo a twò long. Si nou genyen kesyon nou ka kite l nan kòmantè a. Men kesyon plim nan e sim tap byen metel dok nou mèt kite kesyon yo pito. Men afè yon pitit ginen, yon pitit, yon lakou chwazi, yon pitit antite chwazi, yon pitit demanbre chwazi lap enstwil.